Jodi a nou pote 2 gwo enfòmasyon pou ou ki gen gwo konsekans sou Ayiti ak rejyon an an jeneral. Premye dosye a se yon evènman ki choke anpil moun kote gen 2 avyon ki t ap eseye ateri an Ayiti rive touche pa bal. Yon sitiyasyon ki poze gwo kesyon sou sekirite ayewopò a. E dezyèm dosye a, se yon nouvèl ki sòti an Repiblik Dominikèn kote leta anonse yon gwo chanjman nan kat idantifikasyon nasyonal la, sa yo rele Cedula. Sa ki konsène dè milye de moun, sitwayen dominiken ak rezidan legal yo. Zanmi Danie Info kòman nou ye se yon plezi pou nou kapab rankontrew sou platfòm sa jodia ankò yon lòt fwa, siw fèk dekouvri chanèl sa nap ankourajew pou abòne pou like pou pataje video sa pou kapab pouse travay sa pou pi devan. Men byen avan nou kòmanse baw detay sou kesyon chanjman kat idantifikasyon nasyonal an repiblik dominikèn nan Ann wè ki jan sa ye pa bò lakay nou, ann Ayiti. Ebyen, pou n konprann ki sa bagay la ye egzakteman, fò m di nou ke nan fen mwa janvye 2026 lan, gen 2 avyon komèsyal ki t ap fè apwòch pou ateri nan Ayewopò Entènasyonal Tousen Louvèti nan Pòtoprens lan frape pa bal, pandan yo te nan faz desant. Sa vle di, Avyon yo pa t sou tè a dirèkteman, yo pa t nan lagè, men yo vin tounen viktim bal pèdi oswa tir ame ki t ap fèt tou pre èpòt la. Selon premye eleman enfòmasyon ofisyèl yo, bal yo rive frape kò avyon an, pa gen pasaje ki mouri, e ekipaj yo te reyisi fè yon aterisaj an ijans. Men sa pa vle di danje a pa t grav. Poukisa sitiyasyon sa parèt grav? Ebyen, nan jounalis aviyasyon gen yon règ senp ki di yon sèl bal ase pou lakòz yon trajedi ayeryen. Si yon bal frape yon avyon, sistèm presyon kabin, rezèv gaz, oswa pilòt la, rezilta ki pral bay lan lap katastwofik. E sak fè sa ri sak rive Ayiti a pa yon ti ensidan, se paske se yon alam entènasyonal. Paske avyon sa yo ki pran bal lan tap sòti. Brezil pou antre Ayiti. E se lè yo pral ateri nan èpòt lan, ebyen yo arive touche pa bal. E nou ta renmen konnen kisa otorite yo di aprè nouvèl sa a fin eklate. Ebyen OFNAC ki se ofis nasyonal sivil ansanm ak otorite ayeryen yo rekonèt ensidan yo e yo kondane zak la. Yo lanse yon ankèt pou konprann kote bal yo sòti, kiyès ki t ap tire a e poukisa sekirite ayewopò a pa t anpeche sa. Men, an reyalite, kesyon nou te kapab poze, èske sekirite ayewopò a te kapab anpeche yon aksyon konsa rive fèt? Si toutfwa, aksyon sa a Se deyò ayewopò a l pase pandan avyon an anlè sou ayewopò a. Èske sekirite ki nan espas lan kapab anpeche pou avyon sa a te arive touche pa bal? Se kesyon nou ta eseye poze pou n konprann èske jan de aksyon sa yo sekirite yo, sitou an Ayiti, ka anpeche aksyon sa yo fèt paske yo pa repete yon sèl fwa. Youn nan konsekans ki pi imedya, kèk konpayi avyon tou sispann oswa limite vòl yo pou Ayiti apre atak sa. Sa se yon desizyon komèsyal, men sitou sekirite konpayi avyon yo, se yon responsabilite ki se pwoteje lavi pasaje yo an premye. Ebyen, apre atak sa ki fin fèt la, vòl yo tou sispann pou Ayiti. Men kesyon nou te kapab poze tèt nou, Eske lè ensidan sa te rive premyè fwa sou avyon Spirit lan, eske yo pat gentan pran yon desizyon pou sa, yo te kanpe tout vòl? Sa vle di se Spirit ki pa vwayaje an Ayiti, sa nou ta eseye konprann. Men gen kèk lòt konpayi ayeryèn ki te ouvè pou te kapab. pran vòl Ayiti a lòt kote. Men pliske ensidan sa vin pase, ebyen yo oblije tou kanpe tout vòl yo ki t ap fèt sou Ayiti nan moman n ap pale la. Men sa pou n konprann nan dosye sa, Lè yon ayewopò vin konsidere kòm zòn ki riske, sa ka mennen mwens vòl sou peyi kote risk lan ye an, pri tikè yo ap monte, izolasyon Ayiti a li menm li vin plis toujou. Paske tanzantan ou tande yon bagay konsa. ki fè pale anpil nan peyi a. Ebyen, evènman sa a, li vin domaje imaj Ayiti sou plan entènasyonal la, li vin fè envestisè yo pè, e l mete kesyon sou kapasite Leta pou sekirize espas estratejik yo. Paske, ayewopò se pòt antre yon peyi e se souverènte ak kontwòl. Antouka se yon dosye ki parèt trè grav nan je entènasyonal la e sa rann Ayiti ap toujou anba restriksyon entènasyonal yo. Paske de tanzantan Jan de aksyon sa yo ap repete nan peyi Dayiti. Kounye a, an n gade ki jan dosye a ap devlope an Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn konfime ofisyèlman li pral ranplase tout ansyen sedoula yo ak yon nouvo modèl idantite. Poukisa y ap chanje sedoula yo? Daprè otorite dominiken yo, ansyen sedoula yo vin twò fasil pou fè fo ladan yo e teknoloji a depase, gen twòp ka fwod ak idantite ki fèt akoz yo itilize fo dokiman sa yo. Ebyen, nouvo selula a fèt pou plis sekirite, plis kontwòl Plis dijitalizasyon sèvis leta yo. Men kounye a kesyon anpil moun ap poze, kisa nouvo dokiman sa pral genyen ki fè l pral pi enpòtan pase ansyen dokiman? Ann al wè sa ansanm. Ebyen, nouvo dokiman sa a ap fèt an polikabonat tankou paspò modèn, l ap gen chip elektwonik san kontak, l ap gen yon kòd QR, anplis l ap gen yon kòd sekirite vizyèl dijital. Sa vle di, l ap vin pi difisil. Pou genyen fo nan dokiman sa, moun pap ka itilize fo dokiman e l ap vin pi fasil pou verifye e pi rapid pou sèvis piblik ak bank yo, selon enfòmasyon ofisyèl dominiken yo. E yo fè konnen nouvo sedula sa konsène tout sitwayen dominiken nèt an jeneral, ni rezidan etranje legal ki ap viv nan peyi a. e ak jèn ki gen laj elektoral yo. E nan kad sa a, ap gen plizyè vèsyon dokiman selon estati moun nan. Èske n konprann? Sa vle di, se pa tout moun nèt k ap jwenn yon sèl dokiman. Tout moun ap jwenn yon sèl dokiman, men tout dokiman yo pa menm. Sa vle di ap gen plizyè vèsyon, jan ke nou wè gen plizyè paspò ki diferan. Sa vle di, diferan de stati moun yo, y ap gen yon vèsyon nan nouvo dokiman Cedula sa. Gen moun k ap di, kilè pwosesis sa ap kòmanse? Tande byen! Fòm di nou, premye selou la deja remèt ofisyèlman. Pwosesis masiv lan kòmanse ap kòmanse an avril 2026 kap vini la e moun yo yo pral rele yo dapre mwa nesans yo. e ansyen sedula yo ap rete valab jiska ane 2027, apre sa yo pap asepte yo ankò. Eske n tande byen? Sitou pou Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn yo. Premye sedula k ap itilize nan peyi a gentan remèt ofisyèlman. Pwosesis masiv lan ap kòmanse an avril 2026 k ap vini la e yo pral rele moun yo dapre mwa nesans yo. E ansyen sedoula yo ap rete valab jiska ane 2027. Si Bondye vle. E apre sa, yo p ap asepte yo ankò. M di nou sa de fwa, si ou pa tande byen, retounen videyo a ankò pou w kapab kapte byen sa m di a. Mwen di l pandan de fwa pou ou, pou w kapab kapte l. Sa vle di, pèsòn pa bezwen ap fè tèt cho. Plis pou Ayisyen ki gen dokiman sa a, k ap viv nan peyi. Repiblik Dominikèn. Men, tout moun dwe prepare dokiman yo davans, selon sa ke gouvènman an pral mande pou nouvo dokiman sa. Sa nou dwe sonje! Kòm Ayisyen, si w ap viv oswa travay an Repiblik Dominikèn, swiv enfòmasyon ofisyèl JCE yo. Pa bay dokiman w bay entèmedyè, sa vle di pa bay moun dokiman w, Pou al bay moun ki pral fè nouvo dokiman sa pou ou. Evite moun k ap vin fè fo pwomès. Sa vle di moun ki pral di ou ke ou ka ba yo tan kòb pou yo fè dokiman sa pou ou, kòmanse evite bagay sa yo. Kon di pwovèb ayisyen an, lagè avèti pa touye. kokobe. M swete w rete vijilan sou dosye sa a e swiv enfòmasyon yo plis e swiv tout pwosesis ke yo menm yo pral mande w pou nouvo dokiman sa a. Mèsi a ou menm ki te rete gade videyo sa jiska lafen. Si w fèk dekouvri chanèl sa a, n ap di w. Pwofite abone, like epi pataje videyo sa pou kapab kore travay la. Mwen fè sa pou m fè a, ou menm ou rive nan pati pou fè sa ou gen pou fè a. Abone, like epi pataje l ansanm avèk yon fanmi, yon zanmi nan tout gwoup ke ou menm ou te kapab pataje.